Bonjour bonjour bebe m yo koman nou ye jodi a mwen vin pale avè nou sou menm bagay imigrasyon bon mezanmi timoun ou konnen m renmen nou anpil m konnen jan nap viv sitiyasyon isi an sitiyasyon an pa fasil vi a difisil anpil anpil anpil ok timoun sa m vin di nou moman sa nou pa mache. Pa mache ditou ditou, pa ale okenn kote san nou pa bezwen. E m gen tan konnen gen anpil nan nou, jan vi a ye pou nou an, obligan fò nou pati, nou pa ka pa pati pou n al rezoud ti pwoblèm nou, pou n al fè ti mache nou, pou nou al achte, fè tout ti bagay nou. Men, imigrasyon yo pa vle. Depi nou nan lari la, yo kwaze nou, se. Pap mete men nan kòlèt nou fè n ale. Malgre m konnen gen nan nou, nou lè nou rive nou tounen rapid, men gen gen moun tou ki tou pa tounen, gen moun tou ki tounen. Ouff timoun, imigrasyon tèlman cho semèn sa. Son bagay ou pap ka. Ou pa ta panse sa. Pou zòn nan kanp yo tounen kapital. Hey! Bagay ou pa ta panse sa. Bon m pap ba w manti, wè bò lakay mwen, bò lakay mwen tounen kapital. Bon, humm! Timoun, menm mache nou pa ka al fè. Gen moun ki pa ka al fè mache. Gen moun ki pa ka soti, gen moun ki pa ka al fè anyen tèlman imigrasyon cho. Sa k bèl la, si nou genyen paspò a, nou pa gen viza, yo pran nou. Si nou genyen kat kanè a. Gen nan nou yo fè nou mechanste yo chire kanè a. Sa vle di ke tout sa nou fè pa janm bon pou yo. Bon m pap ba w manti wè moman sa imigrasyon se ravaj lap fè. Wè la, bò lakay mwen chak jou, chak jou, chak jou, chak jou yo la. Kounya se moto pou w pran pou pou pou pou w fè lòt kote pou yo pa wè w. Paske w konnen w pa legal. Si w legal, ou pase pase w, men si w pa legal, ou oblije al nan mawon. Vi Sendomeng lan se konsa li ye, se vi mawon li ye. Si w pa vle l konsa, se aranje koze w. Woo, timoun! Bagay la fè m mal. Men, sa k fè m mal plis nan istwa, se ke Pwezidan pa renmen nou vre. Li pap janm kanpe imigrasyon toutotan li pa sou pouvwa. Toutotan l sou pouvwa, imigrasyon nan mouda nou rèd rèd rèd rèd. E li menm li fè konnen se lè l pral manda l pral fini, se lè sa nou pral wè koze imigrasyon nan kò nou. Li di konsa, lè l lè pouvwa l fini, lè avan pouvwa fini, avan manda l fini dij. lap retire depi se ayisyen k nan tè a mwen menm pou mwen menm m konnen sa difisil sa vrèman vrèman difisil si ayisyen yo kite tè a li pap bon pou yo paske sak fèm di pap bon pou yo se ayisyen ki travay kot wap wè Ayisyen. Gen bèl kay. Li gen tout mèb li. Li gen machin. Bèl machin e pa ti bagay raz non. E pi panyòl pa genyen l. Kote w ap wè non travay Ayisyen k ap redi. Li k pou pote blòk. Li k pou fè pran mèk. Li k pou fè tout bagay. Panyòl la menm, depi te gentan pran 3 grenn blòk li bouke, li pa kapab ankò, li parese. Ayisyen plis travay. Panyòl pa travay. Kite nou fè yon ti manifestasyon, nou tout Ayisyen, nou leve yon jou. E pa leve yon jou non. Nou ta di konsa nan fè yon semèn, nou pa janm al travay. oubyen yon mwa gade pou wè si travay yo ap mache travay yo pap janm mache koz se ayisyen ki travay panyòl pa travay mezanmi timoun bagay yo konplike nan men nou nou pa konnen kòman nap pase kisa nap fè kòman vi ap ye pou nou kòman l pap ye pou nou. Eske nap reziyen nou nal nan peyi nou eske nap reziyen nou pou nou met viza nan moman viza chè viza 500 dola gen moun ki mete 400 dola gen moun ki mete 450 eske sendomeng la tou pre avèk ayiti nou wèl gen kè pou nou met yon viza 500 dola bagay yo konplike nap wè nou yon lòt video.